Nèg la pa wè lòt moun pou l renmen non se sista m nan pou l renmen nèg la ap mache tou sal wi sista vin vin debyen bezwen w la vin nou fon ti kòlè non fè konnen k pase ou pa konnen pandan m chita la m ap pran ti pa m nou devan lakay nou la ki moun mwen se vye nèg sal m nan ki nan konn nan dwa k pase la l ap mache e ou menm li bezwen.

Bon, pa gen pwoblèm. Sèt wi sa nou jwenn kòm agiman pou nou kapab chwazi pale plis. M dakò, m aksepte l tou. Sa ki te esansyèl la se te adrès la ke m te bezwen jwenn nan. Mwen jwenn li. M panse kounye a la adrès la plis enpòtan pase tout kontak lan.
Si se yon nouvèl ou pote, bay nouvèl lan epi al fè wout ou. Pou m di w laverite, tout fwa ke mwen pa jwenn sa ke egzakteman mwen menm m ap chèche a, m ap kontinye pèsiste jiskaske mwen rive.
Piga dwòl pou ou tou. Enben, se gwo zafè. Paske m kwè avan yè lè nou te kwaze a, m te pale avè w deja. M te di w e pa jan de moun sa yo m bezwen. M konprann se pa jan de moun sa yo w ap chèche. Petèt sa ka rive swa w pa t sou, ou pa t nan moman w, oubyen w pa t nan bon, ou pa t nan bon san fwa w. Pa gen wè menm ti sandal la. Wè li menm. Menm ti sandal la, menm ti mayo, menm ti pantalon, pa gen anyen ki chanje.
Bon m pa gen pwoblèm avèk tout sa nap di yo. Se agiman yo ye, mwen dakò, mwen aksèpte yo, mwen admèt. Men map di yon bagay, yon moun ke w renmen, lanmou, yo toujou di lanmou est aveugle. Donk sa vle di yon moun ke w renmen pa gen anyen ke w wè ki nan moun nan, se paske petèt ou ta pa renmen l ki koz se sa.

Antouka kòm nou petèt gen dwa okipe, m pap kapab kite nou anpil, m ap deplase m prale, men m espere yon lòt lè m ap tounen ba ou vizit paske se pa vizit espesyalman ke m te pote jodi a, se pa sa m t ap pase, m t ap chèche, mwen toujou nan adrès lan, donk m panse lòt lè m ap kapab retounen konsa nou ka fè plis pale. E nimewo telefòn nou w ap pran?

Pou mwen kounye a fòm sòti fò fòm di frèm nan sa fòl konnen map sòti li konnen m paka sòti konsa ok an palan de sa ok bon m te rele w m te di nou tap kontre men nou pat janm fè rankont la m byen kontan jodi a nou rankontre an palan de sa gen yon bagay m tap di w pitit pandan map mache bò lakay la epi m wè mwen kotoz m avèk yon mesye epi lap pale m lap mande m.

Apa tande sa Fabiola Piko gade moun sou aparans non Ou ka wè sanble Wè lala wè sanble a on moun serye la on moun bon ah ah. Ou pa konn sa lavi a ap ofri ou piti. Sa ka rive li ka vini sou ou konsa men moun ou panse li a se pa moun nan li ye vre. Ou ka wè l vini nan yon fason degize men m pa panse bon. Si son moun tèt dwat li ta ye ou kwè poul ta deglizel konsa epi pou lap mache konsa nan lari. Non ou panse si yon moun ta gen kòb li ta gen mwayen konsa li tap konpòtel chak jou nan yon lari ou gen dwa wè moun nan yon jou konsa men ou patap janm wè chak jou konsa oh. Epi pafwa gen moun yo ki konn gen lajan gen moun ki konn gen lajan plen lajan epiw wè li sal li ka se lwa k gate yo men gen moun nan ki gen lajan bon m pa konnen men janm wè. Janm wè mesye a pale a mesye a fou pou wi Fabiola mesye a renmenw anpil wi. Humm m pa pral pot moun fou sa bay fanmi e ou deja wè frèm nan ki jan de moun li ye e frèm nan pa vle wèl. Fola son chan je vre wi men m panse ou ka konprann ou ka pale ansanm avèk fola men se pa fola kap fè chwa pou se ou menm wi e pa li kap fè yon chwa pou al fè viw. Messi a pa moun fou non Fabiola pran chans ou avèl non pran chans ou avèl non mwen pa wè ki konsèy mwen te ka ba ou paske janm wè Messi a janm wè janm wè Messi a konpòtel la. Messi a pral chèche rann li pral chèche nimewo pyel li pa ka achte yon bagay ki pi gwo pase pyel li pral chèche nimewo pyel m pa nimewo pye Messi a.
Fabiola pa janm konn sa lavi a ka ofri ou ka pran chans konsa m te nan menm sitiyasyon avèw m sonje m te gen yon ti patnè ki tap pale ansanm avèm men fanmi m pat dakò frè m yo pat dakò sè m yo pat dakò manman m papa m Nou te gade l sou koulè l, sou jan l konpòte l, nou te gade nan men nan ki fanmi l sòti, epi nou te vrèman, vrèman minimize ti gason an. Men aprè, ti gason an te vin rankontre avèk yon fi, menm mwen menm m te koute manman m, m te koute papa m, m te koute yo paske jan yo t ap pale, yo pa t vle, yo pa t vle pou m te rankontre, pou m te, yo pa t vle pou m te marye ansanm avèk ti gason an, li te menm ofri m maryaj. Men. Aprè m te vin bay vag men moun m te panse ki pat rate a se pat moun sa yo. Aprè jan map di w la Fabiola aprè ti gason an vin gen mwayen ti gason an jwenn yon ti dam epi se pa moun lwen non moun bò lakay mwen ankò lèm gade lèm gade m wè yo vin marye m wè jan fi a jan dam nan ap viv mesye a vin gen machin li gen kay li gen tout bagay Epi mwen menm gade nan gade nan kisa m ye m pa gen kè grenn pou li non men se mwen menm ki pat vle se fanmi m ki pat vle an atandam m ta swete w pran chans ou ka swiv toujou epi aprè sa m ap gade toujou men m pa m pa m pa fye menm m pap prann m pap m pap bay menm m pap danse kole menm. Ebyen m ta swete w pran chans ou ebyen m ale m pa rete non humm dakò n ap pale ou ka swiv toujou men pa kouri bay vag pa kouri minimize konsa dakò kòkòt dakò.

Se franchman yo te toujou dim lò damou se pi gwo maladi ki te ka egziste kounya gad flako wi kap mache pran ti flè poul pot bay moun esak pi mal la m te dwe pot flè sa pou li lal banm kout flè sa e mwen menm santi tout kèm pa pou lòt moun. Siflè a byen woz. Sa se pou la belle Fabiola. Lè map gade fanm nan kap mache franchman m santi m pat janm panse mwen menm m te ka damou. Montre l kòman lanmou ap awoze nan kè m e se konsa m ta vle awoze kè l tou li menm chak fwa ke m rankontre avè l. M espere sa. Antouka. M espere l pran nan menm kanmenm li pa ta fè m wont.

Sa tap fèm plezi anpil si toufa mte rankontre ansanm avèk li. Silvouplè, pèmèt mwen banm yon chans, m vle fèw yon sipriz. M pa konn si wap akseptem.
M vle pwouvew lanmou kem gen pou ou. M vle pwouvew fason kem renmenw. Sa map ofriw la, se vre m konnen l pa vo anyen. Se vre m konnen li pa li pa reprezante anyen, men m espere wap pran nan menm yon jès, yon senbòl ki pwouve ke petèt nou ka gen yon lòt chans ankò. Ou pa janm konnen nan lavi. Tanpri silvouplè pa fèm wont se pou ou m pote sa.
Ou mèt leve wi.
Mèsi paske w aksepte l nan menm. Sak di w m asepte l m pran l nan menw? Bon ou ta sanble yon gason galan wi men sa va sanble avèk. Li pa sanble m. O mwen si l te pi bèl. M konnen l pa sanble avè w. Men m ofri w li. Se yon fason aske chak fwa w gade l. Men, men, men.
Pote l ba yon lòt. Pote l ba yon lòt.
Antouka, m pa gen pwoblèm. M ap kontinye. Mèsi anpil. M p ap konsidere l kòm yon wont. Mwen sou wout mwen.
Bon, kote l sot la?

Aayy Bondye m pa wè kisa pou m fè ankò m tèlman damou m santi lanmou vle pote m ale lanmou vle fini avè m menm flè m pote pou li li pa aksèpte l nan menm èske m ka kontinye yon jan de vi konsa m pa wè kisa pou fè franchman m santi m about m santi m vle dekouraje m vle li pa sète Menm malgre tou, m t ap li nan liv sa a ki di, Ak pasyans, ou ka jwenn twoup foumi. M pa t dekouraje. Peryòd ki t ap swiv flè a ki pa t bèl, e m wè l pa t bèl vre. Yon lòt fwa, m ap pote yon pi bèl kado pou li ankò. Pa gen pwoblèm. Ou tou ka m ale.